Medam tandem mesye tandem byen lè wap viv etazini ou sipoze gen yon metye ki mete w stab yon metye ki ka pèmèt ou peye tout bil ou ki mete w stab ekonomikman pou tout vi w men pou fè sa fòk ou aprann yon metye serye si w ta renmen aprann RN, LPN, Grade Program, HHA, Flebotomi ak EKG al nan Centre de Formation Professionnelle ki nan 1703 West Colonial Drive Orlando Florida 32804 la a nou ofri klas RN pou gason tankou fanm.

Vwala nou retounen apre poz lan pou nou antre nan devlopman enfòmasyon spòtiv yo. N ap raple w branche Radyo Ayiti Twopikal, Radyo Manman Pemba ou kapab pran sou 4 frekans, 1440, 1480, 1412, 20 AM, men tou sou wèb lan www.radyoayititropical.com. Sou paj Facebook nou, PC Sport. Donk deja nou di w byenvini nan devlopman enfòmasyon spòtiv yo. Aktyalite spòtiv lan ap demare avèk li pou n al pale de CFU Championship ki E faz kote ke 2 klub ayisyen ap patisipe nan premyè faz sa ki ap dewoule an repiblik an Repiblik Dominikèn. Ebyen yè a ekip Kavalye an li menm ki fè yon laj skò 5 gòl a 0 kont Olenpik Kayèn sa ki fè ke ekip Leyoganèz lan vin pase a 6 pwen nan gwoup D an. Piske nan premyè sòti Cheval Wouj yo, yo te fè tonbe advèsè yo 3 gòl a zewo, donk yè ekip Wilfrid Montilas ap dirije a te an demonstrasyon genyen advèsè li ki se Olympique Cayenne 5 gòl a zewo. Enben Leoganè yo ki te pral enskri gòl se te gras a butè yo ki te reyalize yon ki pratikman te reyalize yon double nan match foutbòl la, n ap pale de Gaël Dorvil, li menm ki te make 2 gòl, genyen Edison Elistin, li menm ki te bitè tou, genyen Evens Dorly Jean ki te make nan match foutbòl la, san oubliye Fenelson Joseph, se tout jwè sa yo ki te make pou. Ekip Cavaly an ki rive enpoze li 5 gòl a 0 malgre absans de Andre Amy li menm ki teste pozitif nan covid 19 lan enben mesye Leoganè yo pat an nou di yo te an demonstrasyon fas a ekip Olenpik Kayèn nan enben Cavaly ki vin pase a 6 pwen nan gwoup sa ki pral jwe Kont ekip Hope Entenasyonal an, se pral dènyè rankont ekip Kavalye an ki ap bezwen sèlman yon match nul pou l kapab kalifye pou demi final konpetisyon an. Donk ekip Kavalye an, jan nou di l nan la a, ki pran yon bèl opsyon pou ta kalifye pou swit konpetisyon an. Nou konnen se 2 klèb ayisyen k ap patisipe nan tounwa sa a, se Kavali e Don Bosco de Petyonvil. Terape dwa n ap pran direksyon Angletè pou n al pale de match premyè lig lan, 37 tyèm jounen an ki te demare yè e ki ap rapousuiv jodi an. An n al wè rezilta ki te anrejistre yè. Te gen yon match chòk antre ekip Chelsea an e ekip Leicester City an. Yon match ke Chelsea ranpòte 2 gòl a 1, donk Blues yo ki pran revanch yo apre ke yo te fin pèdi final FA Cup lan kont menm ekip sa enben yè pou batay Top 4 lan, ekip Chelsea an li menm ki enpoze li 2 gòl a 0, se Antonio Rudiger ki li menm te ouvri skò lan, genyen Jorginho ki te pral double miz lan sou penaliti epi genyen Ekip Leicester City an ki te pral redi skò lan, donk Chelsea ki rive enpoze li 2 gòl a 1, vin an twazyèm pozisyon nan klasman premyè lig lan avèk 67 pwen. Donk ekip Chelsea an ki prèske asire li ke li ap sot, li ap nan top 4 lan, men Leicester City li menm ki an katriyèm pozisyon

ki li menm e ranpòte chanpyona Dangletè lan e ke ki pa gen twòp bagay ke lap defann nan rès match ki rete yo puiske nou konnen ekip sa ki gen yon gwo randevou kap tann ni se lig dè chanpyon final la lig dè chanpyon kont ekip Chelsea an donk Manchester City yè ki pèdi kont ekip Briton Albion nan. 3 gòl a 2, se Ikay Gundogan ki te ouvri skò lan pou ekip Manchester City an, Phil Foden te make pou ekip Manchester City an, se jwè sa ki te bitè pou Citizens yo. Epi genyen Leeds United ki te rive genyen Southampton 2 gòl a 0, match nul antre Manchester United e Fulham yon gòl partou. Edinson Cavani se li ki te ouvri skò lan pou ekip Manchester United lan kinzyèm minit de je epi genyen Joe Bryan nan swasannsèzyèm minit ki te egalize pou ekip Fulham nan. Se match ki te jwe yè nan okazyon trannsetyèm e avan dènyè joune chanpyona. Rankont k ap genyen pou jodi an la apati de inè pral genyen twa match. Everton pral gen pou resevwa ekip Wolverhampton nan, Newcastle United pral fas a Sheffield United, epi gen Aston Villa kap deplase pou jwe lakay ekip Tottenham nan. Apati de 2 zè, gen Crystal Palace ki ap resevwa ekip Arsenal lan. A 3 zè 15 pral gen 2 match, Burnley ki ap resevwa ekip Liverpool lan, Epi genyen ekip West Bromwich Albion nan ki pral fas a ekip West Ham United lan. Anben se afich k ap genyen jodi an la nan okazyon 37 tyèm jounen chanpyona Dangletè de foutbòl. Ann al yon ide de klasman an kòman li prezante. Byenke rès match yo poko jwe, Manchester City genyen 83 pwen, deja chanpyon. Dezyèm se Manchester United ki genyen 71 pwen, ki pral jwe lig dè chanpyon epi ekip Chelsea an twazyèm pozisyon jan n t ap di l talè a la ki prèske asire l ke l ap tèmine nan tòp 4 lan avèk 67 pwen dezyèm se ekip Leicester City ki gen 66 pwen Liverpool senkyèm avèk 63 pwen donk yon batay la antre Liverpool e Leicester City pou ta jwenn. pou ta rantre nan top 4 lan ankò pou ekip kap fini fini nan top 4 lan donk Tottenham ki an 6 èm pozisyon avèk 59 pwen 7 èm se Westham United ki genyen 59 pwen egalman nan klasman chanpyona Dangletè de foutbòl.

Epi jodi an an Itali se pral final Coppa Italia antre Atalanta Bergame e Juventus Turen. Posibilite pou Juventus ta sove sezon an puiske ekip sa ki li menm la poko konnen si l pral jwe Lig dè Chanpyon puiske desten Juventus pa nan men li, ki andeyò de top 4 nan klasman chanpyona italyen an. Men Juventus ki n ap raple ki te pèdi nan uityèm de final Lig dè Chanpyon devan ekip Pòto an ki te elimine, ebyen se sèl koup lan ke Juventus rete pou l kapab sove sezon an Fas a yon ekip Atalanta Bèrgam ki nan 3 dènyè sezon sa yo ki montre ke yo kapab fè diferans a nenpòt kèl ekip. Donk Atalanta Bèrgam, n ap raple se ekip sa li menm ki te elimine nan semi final yo ekip Nap lan e Juventus te pral pase sou Inter de Milan. Enben se 2 ekip sa yo ki bay randevou aprè midi a apati de 3 zè pou final koup ditali de foutbòl. An frans se pral final koup lan tou antre AS Monaco e ekip Paris Saint Germain an. Se a 3 zè 15 final sa pral gen pou dewoule. Paris Saint Germain ki te pase difisilman fas a ekip Montpellier an nan seyans tir o but. Alòske ekip Monaco an li menm li te kraze yon ekip nasyonal donk AS Monaco Paris Saint Germain donk se 2 ekip sa yo ki pral fè final aprè midi a la nan koup de Frans apati de 3 zè 15 donk tou kòm pou Paris Saint Germain ki ta dwe. e pratikman sove sezon li puiske Paris Saint Germain an kous pou ranpòte chanpyona de Frans de foutbòl men pratikman desten parizyen yo ki pa nan men yo pou ta ranpòte chanpyona fransè a men e aprè midi an la se ta okazyon pou mesye Potetino yo ta sove sezon an fas a ekip AS Monaco an donk final koup de Frans aprè midi an

Mwen sot pase nan 737 North Apopka Vineland Road Orlando pou kantite moun ak machin mwen wè m sezi, c'est alors que Brother Joel di mwen se la diferans Bakery and Takeout restoran wi kap byen pran swen moun Orlando a pri piyay men tou avèk kourtwazi. La Diferans Bakery and Takeout restoran gen bon griyo, taso, bannann peze, pate, Fritay, marinad, akra, pate kòde, bon pen cho byen rale ou ak moun pa ou. Fried chicken turkey gen an sòs tou wi. Bon jan pwason woz a votre goût. Diri, mayi, bon legim koupe dwèt, lalo se wololoy chak jou gen menu spesyal nan La Différence Bakery and Takeout Restaurant. Gen bon bouyon konsonmen tèt kabrit goute pa lese. Just rele 321 945 6400. 16, Plase òdè ou pase pran sa w te bezwen nan la diferans de Cliente Cawout Restaurant Vin pran breakfast ou la, lunch ou la, soupe a la 737 North Apopka Violin Road, Orlando Rele 407 270 43 40 pou òdè Gen tout kalite bon ji Pa bliye mande yon kola choukoun W ap jwenn an gwo kou an detay Seksyon Catering Sèvis la disponib pou tout kalite resepsyon Maryaj, anivèsè, antèman, etc Sèlman rele 321 945 64 16 oubyen.

Kou manman! Gad on machin! Sa a fre, li byen kanpe! Depi w gade l ou wè se machin ki soti nan Orlando Discount Auto Sale. Orlando Discount Auto Sale se pi gwo dilè ayisyen genyen nan Santral Florida. Ou bezwen tout kalite machin, tout pri, tout gwosè, rantre nan Orlando Discount Auto Sale. Vin chwazi, Jeep, vwati, pick-up, aleta nèf ou izaje. Ou bezwen Honda, Toyota, Nissan ak tout lòt gwo mak yo, machin amerikèn, pa gen pwoblèm. Nan Orlando Discount Auto Sale, ke w gen kredi, ou pa gen kredi, kredi w gate, se buy here, pay here. Rantre la, depi w ap soti, w ap soti avèk machin ou kanmenm. Orlando Discount Auto Sale, 4880 West Colonial Drive, Orlando. Yo ap fè anvi la avèk Panils, Anfas ti mache a sou Kolonyal la, nan Orlando Discount Auto se l No Dealer Fi! No Dealer Fi! E depi w antre, w ap soti avèk machin ou kanmenm. 407 692 1684, 407 692 1684, Orlando Discount Auto se l di se pou tout Ayisyen sispann pase mizè nan mande woulib oubyen pèdi tan nan bòs. Ou gen kredi, ou pa gen kredi, kredi w gate, rantre nan Orlando Discount Auto se l, w ap soti avèk machin ou an.

Wala nou retounen aprè dezyèm poz nou pou nou rapousuiv ak enfòmasyon spòtiv yo. An al pale de list seleksyonè yo an Ewòp kòmanse mete deyò pou koup dEròp 2021 an donk se ane ki sot pase la e ke koup dewòp lan te dwe dewoule men akoz de kriz sanitè lan e ke konpetisyon an ki repòte pou ane sa donk a pati de 11 jyen e kap vini la konpetisyon sa ki pral gen pou dewoule nan 11 vil an ewòp donk seleksyonè yo ki kòmanse mete list 26 jwè deyò pwiske l'UEFA te pèmèt a. seleksyonè yo pou yo kapab ajoute 3 jwè e 3 jwè sou list e 23 puiske akoz de covid 19 lan si tout fwa yon jwè ta kapab ta pran coronavirus ou ankò gen blesur enben kotch yo kapab ranplase yo san pwoblèm, san difikilte. Donk, Didier Deschamps, li menm ki se seleksyonè ekip fransèz lan, ki fè sòti lis 26 jwè l lan deyò, men se avèk la prezans de Karim Benzema, se sa ki pratikman kenbe aktyalite a an Ewòp, Karim Benzema ki fè retou li anndan seleksyon fransèz foutbòl lan, aprè pli de 5 an edmi ke l pa t pote koulè. Ekip fransèz lan dayè ki sot chanpyon du mond an 2018 san Karim Benzema men pou Euro 2021 an Karim Benzema kap bel e byen prezan puiske li nan list Didier Deschamps. Benzema ki pral pote nimewo 19 e se donk nimewo l deja soti la donk list 26 jwen an nal wèl trè rapid

Adrian Rabiot Juventus Turen, Moussa Sissoko Tottenham, Atakan yo se Karim Benzema Real Madrid, Kylian Mbappé Paris Saint Germain, Antoine Griezmann FC Barcelone, Olivier Giroud Chelsea, Kingsley Coman ki ap evolye nan Bayern Munich, Ousmane Dembélé FC Barcelone, Marcus Thuram k ap jwe nan ekip Borussia Monchengladbach lan ki se pitit Lilian Thuram. Epi genyen Wissam Ben Yedder, AS Monaco, se lis 26 jwè sa yo e ke Didier Deschamps li menm mete deyò avèk la prezans de Karim Benzema ki li menm ki fè gran retou li anndan seleksyon fransèz foutbòl. Enben, genyen seleksyonè ekip Almand lan, Joachim Löw, li menm ki fè sòti lis 26 jwè l lan deyò, puiske nou konnen ekip fransèz lan, alò ekip Almand lan, ki li menm pral jwe nan menm gwoup avèk Lafrans, E Pòtugal an Ongri, donk se pral advèsè ekip almand lan. Joachim Löw li menm ki mete list 26 jwè l lan deyò avèk absans de Marco Reus li menm ki blese la ki se kapitèn Borussia Dortmund lan ki pa nan list ki pa nan list Joachim Löw lan. Ann al wè lis lan trè rapidman, gadyen yo se Manuel Neuer.

Thomas Muller, Kevin Volland se jwè sa yo ki pral defann koulè Lalmay lò de koup dEròp 2021 an. Jan n sot di l nan la ki pral gen pou dewoule nan 11 vil an Ewòp pa vrèman gen yon peyi wot jan sa konn. rive fèt nan edisyon presedant yo, men se plito 11 vil k ap akeyi konpetisyon sa. N ap fini avèk baskètbòl NBA pou n al pale de match baraj yo ki pratikman demare depi yè swa. Gen ekip Indiana ki te fas a ekip Charlotte Hornets lan, Indiana ki pase sou Charlotte 144 a 117. Epi gen Boston ki enpoze li kont ekip e kont ekip Charlotte e alò kont Washington Wizards 118 a 100. Epi apre midi an ki donk aswè a ap genyen San Antonio ki pral gen pou jwe kont ekip Memphis Grizzlies lan 7 è 30. Epi gros batay lan aswè a a 10 zè se Golden State Warriors ki pral gen pou jwe kont Los Angeles Lakers enben se match kap genyen jodi la nan play in ou ankò play offs e alò baraj avan ke play offs lan demare la donk apati de samdi 22 kap vini la. Enben se pral playoffs yo sitou avèk match sa Miami ki pral gen pou jwe kont ekip Milwaukee Bucks la apati de 2 zè de laprè midi. Epi n ap gen lokazyon pou nou kapab retounen sou plizyè afich k ap genyen nan kad playoffs NBA. Se sou nòt baskèt sa a nou mete yon bout nan edisyon Info Sport pou maten an. Mèsi a tout moun ki te pran plèzi rete branche radyo Haïti Tropical pou nou te kapab enfòme w egalman sou paj Facebook nou PC Sport. Ebyen randevou demen maten pou yon lòt edisyon spò non pa man se Philippe Chaumont. Babay tout moun.